Non pam se Machou. Mwen fèt nan jenerasyon 2000. Mwen santi m fyè de jenerasyon sa anpil. Paske nou menm timoun 2000 nou fèt ak tout limyè sou nou. Pou jenerasyon sa, evolisyon yo fèt rapid. Sak pi bèl la, depi nap pase fòk mwen domine w.

Wè. Humm. Sa w di m la. Sa e serye? A m te wè sa wi depi sou premye rega m wè ou te ban mwen bay jan m te wè w ap gade m. Epi m te gentan santi ou te anvi apwoche m ou konprann. Men yon sèl bagay m ap di w ke ou konnen mwen m se Livinòv ou konn sa byen. M se livenov so mòd de vi sa yo m pa renmen m pa ladan yo ankò paske lontan m te konn fè bagay sa yo twòp epi m vin rive nan yon moman nan lavi m la m oblije fè yon poze paske ou konnen kòman vi a ye.

So depi gen laj kap monte nap fè kob so nou oblije jere bagay yo yon lot jan e nou paka nou paka komsi lage kò nou nan libètinaj toutan èske ou konprann sam di w se vre ou son bèl fanm M konprann sa, m di w byen kanpe bagay sa yo men sa pa enterese m hehehehe Ya cheri, nou pa gen pwoblèm so n ap panse pou n vanse bagay la e konsa l ye Ya, enben, enben ok, m poze m nan yon ti ba anba lakay mwen la m trèkil mwen

Nan ou konnen Black Fresho pi bon zanmi m menm si bagay sa m pap janm di misye sa, m pap janm di l anyen Ya, enben ok bèl ti madanm pa gen pwoblèm Ya anfòm E pa Black Fresho k ap pase la mesye.

Awisha ou konnen si w wè m bay la pou poste mesye. Sak gen la papa. Ya ou konnen menm. Sak genyen menm jwè. Nou la nou la baz poze nap swiv epi nou konnen. Poutan menn tap pase devan son lide moun di m rantre nan inazi a la menn. Epi vwala gade mwen m vin rankontre ansanm avè w. Sa fè lontan wi menn. E ba misye nenpòt sa l vle a pou l ban. E
Eske w bezwen keto live and love menn. Pwoblèm ki nan kò m la papa.

Nan dèyè m. Nan degwann mwen. Kondi granmoun yo. Monchè, ou sonje tou dènyeman lè n te kwaze, lè m te kwaze w lakay ou a? Ya, m sonje. Nou te fè yon bèl pale, wi lè sa. Yep, m t ap esplike w konsènan de So Saïka e kòman manzè ban m yon kout pitit bagay sa yo. Ou konprann lè l te di m Jeff. E lè ou te ba l konsèy la, tout bagay yo te vin tonbe kòrèk? Tout bagay sa n te pale de yo? Ya, se sa m pral esplike w la. Monchè. Gen pawòl wi men detan k pa gen. Ebyen e pa nou tou jwenn la menm. E sak fè m rele w vin la pito pase ou konnen fò nou pale kanmenm. Nou pa ka pa pale monchè. Sa w konnen k pase?
Apre ou te fin pale ansanm avèk mwen, fin ban m konsèy tou sa. E vwala Sosaika te ban mwen yon randevou. E randevou a m pat rate l. Kidonk, li te vini kote m.
Nèboule m bay tout maltèt mwen chanje katye. Mwen grangou e m pa gen kòb. Depi semèn pase, m te kon vye kòb nan men m sa fini. E fò m fè lari pou m fè kòb. Fò m pran lari a. O, sèkèy. A monchè. Reveye w monchè. Mwen menm mwen pou m pa gen kòb nan semèn sa k pral antre la. A men sa.

Men l vini kote m, l ap pale, blablabla, li kòmanse la, li vire la, kòmsi mwen wè sikolojikman palan se sa l bezwen fè a se retounen, pou m retounen nan vi l. E m gentan pran desizyon m te di l ke sa fini antre mwen menm ansanm avèk li. Paske. Lè yo tap esplike m ou tap di m yo pou konprann ke lè yon fanm ba w kout pitit men ki taktik ou ka pase e m jwe nan may li m genyen l vrèman. M konprann. Ou konprann?
Tout bagay tonbe a plo.
Yeah men kounye a menn m sot nan yon randevou ansanm avè l manzè vin kote m pale ansanm avè m mande m eskiz bagay sa yo Se fanm sa yo. men l toujou kenbe menm dyalòg la. E kòmsi w te toujou mare? Yeah men brother m pap ba w manti menn M repouse l a ak raj. Non, ou gen rezon monchè. Ou konprann?
Paske sa l fè a fè m mal anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Men kounya, se yon bagay mwen fè contre mwen menm. Ou konprann sa m vle di w la? Se yon bagay m fè contre mwen menm.

Chak fwa m wè manzè vin bò kote m, se vre m vle fè l santi ke sa l te fè m nan pa bon, men repouse manzè apre, yow, m mete tèt mwen nan pwoblèm paske mwen renmen Sosaïka amò. Ok, definitivman.
Premyeman, m ta ap di ke lè w te pale ansanm avèk Sosaïka. Li di w se Jeff ki te fè Cadillac sou deba vre? Brother, banm di w menn, bagay sa yo konfime deja. Men sof ke ou te pale ansanm avèk mwen avan yè, e Sosayika vin tounen repale ansanm avè m la. Divenlove, ou konnen m renmen Sosayika anpil. M konnen frè.
Sa l vin fè la, li vin vyole konfyans mwen. E sesi. Se pa apre ansanm avèk teknik ou te ban mwen ki fè ke m ka arive konnen ke Sosaye ka ap twonpe m. Ok. Jeneralman, lè m vin antre nan mwen menm, m vin wè ke repouse Sosaye ka sou mwen s on bagay mwen ap fè e hors de mwen menm. Paske, yow, tout santiman m se pou Sosaye ka malgre tout sa w wè li fè, ki pa bon an. Malgre tout sa k pase. Yeah.
Ou konprann? M santi m paka inyore manzè menm. Sa vle di apre ti rankont sa w sot fè avè l la la, ou santi w paka jete l. Brother, lè w pale de rankont, pa gen rankont ki fèt kòmsi bay amoureux, amoureuse ok. Non fè di m ou sot pale avè l. Yeah, m sot pale avè l.
Men jan w ap pale a la kounya kòmsi m santi ou gon santiman ki remonte pou li. Brother, se pa sa.
Santiman an te deja la. Men m jis paka repouse so sa e ka. Menm lè ke ou wè. Tande, live and love man. Yo, pa ridikilize m man. Menm lè ou ta wè ke Yow, Sosayika devanm la, map kraze, map brize,
se pa p santiman m, se pa p kè m map fè sa. Ou konprann?
Yow, yow, a gen la menm, yow, gade m, yow, gade vwè m. Teke leze menm.
Non gen lè, misye, non gen lè malad menm. Pase. Si w pa di m ti moun, si ti moun 2000 sa yo pa dejwe w, ou byen yo pa souse mwèl tèt ou nèt baz, sa w ap di m yo la, w pa ka jwenn yo pou di m. Yon fwa m fout ou yon kout pitit, ou konnen, epi tou kale de nawè boul je w la, kounye a jodi a la sot plen tèt ou, epi kounye a ou vle tounen avè l ankò. Vannlò, ban m di w yon bagay, wè la ou rive twò lwen menn. Yow, m pa ta renmen gate. Yow zanmi w mye menn. M pa ta renmen gate zanmi avw tou pou bagay sa. Paske ou rive twò lwen menn. Yow, ou just mande m, m mande w konsèy. Ou vini ou banm konsèy la. Kounya la menn, yow, pa kab rantre nan relasyon menn. E 7 longè konsa papa. Sa pa fèt menn. Fò konn limit ou menn.
Ou sot di yon gwo bagay la.
Monchè, si e pou sosayte, kò w la ou pa vle zanmi avè m, Pran fanm ou an banm lapèm baz. Ou konprann sam diw la? Sa gen nan mond lan menn. M deja diw sa. Se dèyè trankilite m te vini menn men ou gate sam. Depi wap fanm ou an baz ap palem de fanm bay. Gade kòman yon nèg enbesil mesye. Gade kòman misye mal menn. Yo m sezi menn. Mesye gade sa fanm ap fè nèg. Bon. Mesye gade sa. Mesye. Bon Jeff. Avan m kwase ap ti sèkèy. Misye palem li dim. Sou sa e ka fè plizyè soti ap Jeff. E m konn bagay yo. Kongo a li menm, jis kounya, l ap fè bèf pye dèyè fanm nan k fout l on kout pitit. Fò m tounen jwenn ap ti sèkèy wi. Pou n pale bagay yo nan baz. Pase, nèg a e zanmi m, m ap ba l konsèy, m ap fè l kenbe rat, epitou li menm, li kite rat ap manje mayi l. Y ap manje sèvo wi black. Yap fin avèw.
Gate san men E sa fè se yon nan rezon yo toujou di w Lè w gen yon pwoblèm men ou pa al esplike zanmi w Sa vle di depi w esplike nèg la ba lè kòm si e valè w ba li men Yo fuck man M al lòt bò a man O mwen pou m te ka M te ka pran yon ti soulajman aprè tout bagay sa Nèg ou de m ou sou Yo Si w pa sou ou fou
Yo kèm pa Ah monchè Sa k pase man Yo m prese man Ou pa ka kanpe pa lave man Sa k pase man Di sa w ap di a vit man Yo m gen bagay pou m met nan tèt ou fè kran ou krak bro Sa k gen la ti jèn Yo anfòm wi man Y ap bay misye la men man Gen zenk pou ou wi frè m Sa k pase Eee. Total de pri, pri de revyen. Yow gèlè nan ka kòm pase m men sa. Banm 100 goud sou ou kounya.
100 goud kote map jwenn 100 goud sa. Dew fèm jwenn 100 goud m fèw krak. De madanm ou Sosaïka. Sa sou sa sou Sosaïka genyen. Depi w tande Sosaïka menm non ou mal pou di. Sa pase menn. Banm 100 goud sou ou ti jèn. Gen zen.
M pa gen 100 goud menn. Anben banm saw gen an.
Kenbe telefòn sa.
Ok. Gad de kaka.
Sa m pa gen sou mwen la, m pral lakay la, ou mèt dim sa wap dim nan lèm pot 100 goud la ba ou epi wap banm telefòn nan. Ki kaka, epa pale nan tenten. Ok ann tou fè plan nan nan menw, banm 100 goud sou li. M pa gen 100 goud menn. Yo, se sa ou ap di a ki enterese m la. Si wap dim yon bagay dim li frè m.
Antoulèka frè m, e vye nèg pòtoprens ou ye, ou ka banm yon vye bwat ki pa itil anyen, banm gad yon bagay m wè. Yow pale non menn sa wap di a menn. Yow fò tann menn oo epa mwen kap ba ou frèm tou de a ba moun ki bon telefòn pa menm eseye anyen ditou menn gad ti kamera a ok wap fè sen epa menm pou sa m te pran lari a menm ti jèn sa anfòm wi Yow tank m telefòn mwen tande papa yow ou wè ou panse ou ka pase m nan gad yon ti foli kèt panse ou ka pase m nan tenten yow map fout yon zikòs wi menn. Ay nan mouda ou banm kou madanm ou kap pran kou halte Gen zen frèm. Kòman ou banm kenbe telefòn lan pita vin pranl ap tout san goud la. Al anba a. Bon raje ti jak la wap wè kote yap pyafe madanm ou. Anba kibò?
Bon raje ti jak la madanm ou ap pran kou. Sos saïka ou di ou anba wi. Sos saïka ap pran kou anba. Sos saïka wi. Wap wè kou wap banm kou.
Depi n debake 1900 sou kote n se timoun 2000 Nou toujou klere nou fè latè tranble timoun 2000.